Dieu avè w. Gras Bondye avè w. Nou deja konn ki temwayaj la su a se bi konvèsyon w. Lapè Bondye avè w. Se bi konvèsyon an nap pran aswè a. Nou pap gentan pou nou pou nou gentan ba w lòt rès temwayaj ki genyen yo. Bondye beni w wi. Pou m ta rive konvèti. Mwen te gon lougawou m te byen avèl sa vle di ou konnen lougawou fè zanmi lougawou moun ki konvèti fè zanmi kretyen kretyèn parèy li gras Bondye avè w kounya lougawou m te byen avèl la li son ti granmoun li ye men ti granmoun nan paske l konnen nou lougawou kijan nou k zanmi se nan vole anlè wi nan lè lougawou ale nan lòt peyi sonje lè m tap temwaye a m te di w. Lougawou gason an pote de dife, yonn nan bouch li, yonn nan dèryè, fi a pote twa, yonn nan bouch li, yonn nan pati vajinal li, yonn nan dèryè. Chak dife sa yo gen sinifikasyon pa yo. Gen yonn ladan yo se lè w ay vole, ou dwe bay siyal sa a kanmenm sa so nan peyi w. Dezyèm nan, se pou lè lougawou a ap vole Sa vle di sa ki nan dèyèl la wi si vwale. Ankò aswè a m vle poze w kèk ti kesyon tou wi e dife k nan dèyè e ki nan vajen a oh sa rete bon lòt mikwo paske fòk fòk m konprann bay la tou fòk m konnen jan m konn bay sa frajil sa epi pou yo met dife ladan l Bondye beni w. M ka konprann dife nan bouch la men dife ki nan vajen an binouy si li pa fè li ni cho ni boule aa oubyen eske li pa koupe ti pye zèb yo dim kòman li.

Se twa dife, yonn nan bouch, yonn nan pati vajinal. Pastè di m bon sa li ta renmen wi pa gen pwoblèm a sa nan bouch la. Wi sa nan bouch la depi nap vole se li k premye siyal paske se li menm ki dirije nou pou nou ka wè kote nap wale. Sa nan dèryè a se pou klere paske w konnen gen moun ki konn mete branch pikan sou do kay. pou si do kay la gen bwòch pikan obyen sou pye bwa nap poze a si gen pikan sou li avèy pou nou klere pou nou wè sak nan pati vajinal la sa se pou lè nou pwale nan yon zòn ki pa zòn nou se li pou idantifye lòt lougawou nan zòn nan fè konnen gon lougawou etranje nan zòn nan se konsa nou te rankontre avèk lòt lougawou a. Wi dife a boule. Sa nan bouch la boule, sa nan dèyè a boule, sa nan pati vajinal la boule. Men, s on obligasyon. Lapè Bondye avè w wi. S on obligasyon. Ala, si gen lougawou la, nou va eskize m, pinga nou di se sekrè nou m ap met deyò. Lapè Bondye avè nou wi. Paske s on kesyon. Lapè Bondye avè nou. Lapè Bondye avè nou. Men, ban m di w poukisa w oblije gen dife a. Sonje m di w konsa, lè w al vole a, ou oblije ou pa ka vole avèk po sa a sou ou. Avan menm ou dedouble, fòk po a soti. Ou konn wè lè on kouto blese w, ou wè kòman sa di. Lè tout po a soti, de la tèt o pye, m pa bezwen di w kòman w santi w kounye a. Kounye a, lè po a soti, van ap vante. Pandan van ap vante kounye a, ou frèt. Dife yo se yo oblije genyen pou chofe w paske w pa ka sipòte fredi an, ou pa ka sipòte dife a nonplis tou. Lougawou konn abitye vole yo konnen sa byen paske se nan pi gwo doulè w ye lè w ay vole a men ou pa ka pa ay vole a. Men ti granmoun nan m ap di w la se nan kondisyon sa m te rankontre ansanm avè li sa vle di se nan ay vole nan zòn ki pa zòn nou nou rankontre avèk lougawou a. Kounya lè m rankontre avè l, li di m konsa, I kòmanse granmoun, i kòmanse vye, i pa ka vole kounya twò wo pou l ay dè vyann lòt kote. I di m konsa kounya i te bezwen ti zanmi lougawou k ka vole pi wo pase l. I di kounya kisa l ap ay fè? I di m i p ap vole ankò ay nan peyi k pa pou li, kounya l ap ay manje pitit pitit li kounya. I di men se bò pou bò kòmsi i bezwen lòt lougawou pou i ka fè chanjman. Kom si lèy tiye pitit la pouy pa an nouy nou menm pou nou ba yon lot ki pa sen m di m pa gen pwoblèm pou vin afilye nan ekip mwen an m di men a kondisyon map pran yo bò pou bò pou ou men fòw ka peye m li di m pa gen pwoblèm lap peye kounya li gon pitit gason l pitit gason an apèn marye lè pitit gason an apèn marye kè pitit gason an jan sansib paske yo wè. Manman an andeyò, lè y wè manman an deyò la lè y voye chèche manman an y met manman an avè li. Kounye a chak fwa madanm ni ansent, kan y fin fè timoun yo gen nan yo depi sou simwa timoun yo tonbe mouri. Kounye a manman an menm menm menm lè timoun yo malad kiyès k ap fè remèd pou yo e grann nan k ap fè remèd pou yo e poutan kiyès k ap manje yo ankò li menm k ap manje yo. Premye a vin mouri.

Kounya lè rive sou twazyèm nan li pa peye may kote m di si li pa peye m kòb twazyèm nan m pap pran pou lan ankò li di Marie Michelle se zanmi ak zanmi nou ye lougawou ak lougawou nou ye m pa wè rezon on ti kòb ta mete m nan pwoblèm avèw m di non m pa nan kondisyon sa kondisyon se kondisyon m te deja diw fòw peye m si w pa dakò pou peye m m apral pale paran ti pitit la kounya lè m di sa lale vini peye m. Apre i tounen i tu yon lot anko i vini i pa peye m i di set fwa si sa i pa dwe m i pap peye m dayè i pa konnen si se pou denye pitit fi a fè fi a gen dwa pa fè pitit anko m di enben bon si w pa peye m sa pa di m anyen mwen menm ma fon jan ma koresponn avè w kounye a lè m wè papa pit la ap kriye pou pitit la lap kriye lap kriye m ale m di i konsa wè wap kriye m di lougawou a kap manje timoun yo se anba pye w li ye. Li di a li di bon kòk bezwen fè lajan sou mwen e pa vre m pa panse grann timoun yo ta manje timoun yo m di e vre men kwak sa lenkonsolab lap kriye li di Marie Michelle eske w ka fè m jwenn prèv ke se grann timoun yo kap manje timoun yo vre m di di m kisa w ta renmen pou m fè pou ou li di mi ta renmen son loray ki pou tonbe sou do kay mou nan gran jounen pou li m di pa gen pwoblèm mwen m pa konn rale loray

Apre i vin wè se vre. Men kounya i vin kriye nèt atò i vin enkonsolab nèt atò kounya la i chita ak madanm ni i di madanm ni men kisa i jwenn kounya lè i fin chita ak madanm nan i pa la madanm nan kounya menm kote a gon gwoup misyonè k vin ap pase nan zòn nan lè gwoup misyonè yo ap pase misyonè yo jwenn lap kriye kounya misyonè yo poze i kesyon misyonè yo mande li kisa i genyen i di misyonè yo konsa. Se chak timoun li fè la rive pèdi timoun yo, enben kounye a yo fè l konnen se manman y k ap manje timoun yo. Lè yo mande y kiyès ki di y sa, Michel. Lè y di misyonè yo mande kot mari Michel la rete, y lonje dwèt, y di men kay mari Michel la. Sa vle di kay li avèk kay mwen pa on jan lwen, pase si m kanpe lakay li, s on rakèt sèlman ki separe nou, men l ap gade kay mwen, m ap gade kay li konsa. Epi misyonè yo di, Èske y pa ta renmen pran Jezi? Y di, Non, y pa ka konvèti. Apre, misyonè yo di y aprale lakay Mari Michèl. Men, nou gon gwo tonèl nou toujou fè pou nou chita avèk lè on moun vin lakay nou pou nou resevwa moun nan. Lè m tande yo di sa, m ale m gentan rele Shella ak tout Jonis, m di, M tande misyonè yo di yo y ap vin lakay mwen. Kòm mwen ap vini, m ap kouri deplase. Shella di, Pa okipe w, on fwa w pa t envite yo, yo antre, sa yo pran se pa yo. M di wè pa gen pwoblèm. Kounye a lè m gade mwen y ap vini mwen menm m antre andan peristil la, Shella di li menm li p ap kouri. Kounye a yo parèt, m panse y apray rele Shella pou mande èske yo ka antre. Pase fò w peye anvan w antre lakay la, fò w met 57 goud deyò a. Lè m gade, m tande yo antre andan an avèk chante yo, lè yo fin chante yo poze Shella kesyon, yo di Shella kote mari Michel. Shella di mari Michelle la men ni nou pap ka wè gen yonn nan yo k mande Shella poukisa nou pap ka wè mari Michelle Shella di kay sa kot mari Michelle ye a devan y sèlman w arive mete pwent pye w ou ka pa tounen ki dire pou w ta antre andan m tande gen yonn ki di o non de Jezi nap antre lè m tande o non de Jezi yap antre mwen menm kote m chita andan m ri m di m apway resi konn koulè Jezi jodi a kounye a apre yap pale a Shella. Aprè, m tande pòt la frape. Lè m tande pòt la frape, m deja konnen se yo. Men m poze kesyon kanmenm. M di kiyès sa? Gen youn ki reponn, I di m se misyonè yo ye, men ki kote yo soti. S on mesaj le Seyè voye yo bay, yo ta renmen konnen èske m resevwa mesaj la deja. M di, Wi, m resevwa l deja. Men mwen sa k fè m di wi, e paske m konnen depi m fin di yo wi, y a prale. Lè m di yo wi, yo di enben si w genyen deja nou byen kontan, men sèlman fò w ta leve pou nou fè yon ti pale avè w, fò w sòti. M di m pa bezwen sòti depi m di nou m genyen deja nou mèt al fè wout nou. Gen yonn nan yo k di wi se pou yo wè m pase si m genyen se frè yo oubyen sè yo m ye fò m ka sòti pou m pale ak yo. M di pa gen anyen k pou fè m sòti. Gen yonn nan yo k reponn, li di wè Marie Michelle, si w pa leve pou vin ouvè pòt la pou nou wè w, pito nou kraze pòt la fòk nou antre andan fò nou wè w jodi. Lè m mande pou yo kraze pòt mwen, m di sa son lòt bagay sa se frekansite, m pa voye rele moun, yo pa peye baryè a, kounye a pou nou di pou nou vin kraze pòt kay mwen pou nou antre, m di map tann yo pou m regle ak yo. Kounye a lè m lale m ouvè pòt la, m konn yap kanpe deyò a, yap pale avè m, yap mande m si yo ka antre, mwen si m vle kounye a ma fè yo antre. Yo pa pozem kesyon yo pa dim anyen lèm gade m wè tout kòlonn nan antre andan lèm wè yo antre andan m di enben ok kounya mwen menm menm menm poum kòmanse montre yo sa vle di sa yap vin banm nan m gen plis ke sa yap ban mwen an kounya m gen chèz m konn chita sa se lè map travay pou moun ki gen kòb chèz ki sispann anlè a se sou li poum chita men sou pa gen lajan map chita anba m travay pou ou m di w de mo m voye w ale. M ale m rekòmande fòtèy la, m fè y desann. Kounye a m chita epi m fè y monte avè m ankò. Kounye a mwen menm m chita anlè, yo menm yo anba. E ou pa janm wè ki sa k kenbe chèz la. Kounye a m gen yon seri de bagay m kòmanse ap fè bagay yo. M boutèy ki te gen twa dlo yo n pa kontre ansanm nan m rale y pou m montre yo. Gen youn nan yo k di Marie Michelle tout sa w ap fè la yo yo pa anyen. Yon sèl bagay nou vin fè se pou nou mete dènye dyab ki nan kay la deyò pou Bondye sove nou. M di nou pa ka di pou nou met dyab deyò. M di kisa dyab la fè nou? Dyab la pou mwen pa nwi m nou pa ka di pou nou vin mete dyab deyò. Kounye a gen yonn nan yo k di m Marie Michèle si nou di n ap met dyab deyò ou pa bezwen gen pwoblèm ak nou. M di wi m oblije gen pwoblèm pase eske nou wè dyab la? Nou pa wè y men se mwen nou wè. Sa avè m pou nou genyen avan nou gen ak dyab la? Gen yonn nan yo k gade m. Li di Mari Michèl, nou pa nan anpil pale ansanm avè w. Li di moun yo pa pale anpil avèk Mari Michèl ankò. An nou fon priyè pou Bondye libere Mari Michèl, pou Bondye mete tout dyab deyò. Yo kòmanse chante kote m chita m pa okipe yo menm. M ap gade yo. Lè map gade yo yo kòmanse priye lè yo kòmanse priye yo kòmanse priye kounya Shella gentan dim I pa bezwen pè m pa bezwen krent I gentan fin lave chodyè I gentan fin file kouto l aswè a fò chodyè I dòmi gra pase se frekansite nou pat voye rele yo yo pa gen dwa antre la nou plenyen kounya moun yo menm andan yo pa konnen sa Shella pare pou yo deyò a kounya mwen menm menm menm lè yo kòmanse priye atò. M vin santi kay lan jan cho pou mwen. M kòmanse swi. M ale m ouvè pòt la m sòti. Sòti m sòti kounye a mwen menm may pye je deyò a pou yo. Sòti yo sòti pou yo tonbe yonn pa yonn. M di e pinga pèsonn di m anyen pase m pa t voye lèt ba moun, m pa t rele moun, m pa t di moun vin priye lakay mwen. Kounye a lè nou fin met pyèj pou yo, kounye a mwen menm Sheila Jonise nou chita n ap ri, n ap tann yo fin sòti kounye a, kounye a pou nou kòmanse sèvi ak yo. Pandan nou fin met pyèj la apre sa nou tande yon silans fèt andan. Lè silans nan fèt andan, epi m tande yonn ki kòmanse ap rele alelouya andan. M di Shela e sa m konnen dyab mwen yo pa konn pèdi batay. E pa dyab mwen te yonn andan, pase lè sa m potko konvèti m pa konn afè bagay lè moun ap rele alelouya. Kounye a Shela di m al pran kleren pou m vin sèvi yo. M rale boutèy kleren m jete, m bwè kounye a m ap pote ba li. Se lè m ap pote ba li m tande l ap di sou mwen e kretyen yo a boule, se lè sa m vin wè se pa dyab. Kounye a m ale m rale ba. Lapè Bondye avè w. Apre sa m tande l di moun yo, Bondye montre jan nan y ap priye andan Marie Michelle gentan mete pyèj pou yo deyò a. Men yo pa bezwen pè avan menm yo sòti Bondye pral fè yon lavaj Bondye ap retire tout pyèj nou mete yo lèm tande yo di sa m pa okipe yo menm m di kote Bondye pral pase pou retire pyèj m konnen se yo lò ou m ki Bondye m konnen yo lò ou m pap kont mwen pou yo retire pou ta retire fòk se yo lò ou m ki ta pou vin retire yo bon m met konfyans mwen m konnen yo lò ou m pap trayi m. Pase li te dim tout pwotestan yo se pou yo y rezève lanfè, paradi rezève y pou tout bòkò avèk tout manbo kap fè sèvis li. Wè esak fè m konnen m konnen yo lè ou m pap trayi. Kounye a lè yap sòti, sak sòti a sèlman sòti avèk on onksyon sou li. Kote nou mete pyèj yo m mete zo mò, m mete dan, kòmsi m pike yo nan tè m mete yo, depi yo sòti, kòmsi nou gen jan nou fè pwent yo menm ou te mèt te gen bagay nan pye w. Depi w mete pye w epi w antre nan vye abri pèso epi tonbe pa leve ankò. Nou p tranpe y nan bave mò pou y ka pwazonnen w viv vit. Kounye a kote nou met bagay yo se la nou wè y sòti ranpli di Sentespri vin retire tout zo mò yo, vin retire tout bagay yo epi la y montre moun yo. Shenan di pa gen pwoblèm, n ap an nan kò dyab yo pou yo si yo retire yo kounye a. An nou gentan y fè dyab plent pou yo. Kounya olo ou m te di m se lik bon je plis m te gen prezidan dyab la koulèv 7 tèt la nou pa gentan pale de li an m gen tout sa yo la moun yo m konnen yo pap sòti konsa san m pa gen degrenn m ale kot olo ou m di olo ou m di ou sonje ou te di m se ou k bon je ou sonje ou te di m se ou k fè syèl la se ou k fè tè a e ou k fè lanfè ou k fè paradi m di men levanjil yo vin lakay mwen san m pa envite yo Menm pyèj mete yo vin retire yo e yo di se Bondye k montre yo y men yo vin retire pyèj la vre m di kounya m vin kote w pou banm jistis avèk moun yo k antre nan lakou a ou konn kisa y di m y di m konsa menm li menm depi moun sa yo antre nan lakou a y santi y boulvèse se pakèt li vwa y ranje pou y ale la pè Bondye avè w la pè Bondye avè w y di m menm li menm y paka rete sa ale y vwa ale y paka fè anyen pou mwen. M ale, m al jwenn lòt chèf la. Lè m ale kot lòt chèf la, li mande m kisa w genyen. M di konsa, s on bann levanjil k antre lakay mwen. Olye w m te di m se li k met syèl, li k met tè, se li k met lanfè, li k met paradi, li te di m paradi se pou bòkò, lanfè se pou levanjil. M di men bann levanjil yo vin lakay mwen, men m al kote y, men ki rezilta m jwenn nan men Olye w. Li di menm mwen menm m pa ka fè anyen pou ou non li di si m te ka fè se pou tèt pam m tap fè m pa tap menm gentan fè pou ou menm mwen sa ale m bway fè wout mwen tou pase prezans moun sa yo banm pwoblèm lakay la oo lè l di sa m santi m pran kout kouto kounya may reflechi janm fè Olowu m konfyans.

Lè m ale nan pye manman Jimo, manman Jimo di m menm bagay la ankò. Shella di m m pa bezwen atriste. Shella panse atriste m atriste se poutèt moun yo. E pa poutèt moun yo m atriste, m atriste poutèt rezilta m jwenn ni nan men Oloru, ni nan men prezidan dyab la wè m ap pale w la. Shella di m y mèt sa kouto nan pran kèk grenn ladan yo. M di Shella avan kouto a m ap pran yon a boutèy la. Boutèy sa sonje m di w se Lavilokan yo te fè m kado boutèy la. Nou te mèt te debouche boutèy sa nan mitan nenpòt dimil moun depi va fèk sot ladan y nan pon yo t ale va leve. Kounye a pandan je yo fèmen kounye a, yo fon sèk nan lakou a y ap priye, m gon bann pitit ki etène lakay la. Tout pitit mwen yo leve chita. Pitit mwen yo di manman sa k ap pase w konsa manman nou pa konprann ou. M di yo pa bezwen okipe yo. Kounye a m ale pandan je yo fèmen y ap priye. Shela gentan fon sin avè m. M debouche boutèy la m ale m souke boutèy la, m mete boutèy la nan mitan yo. Mwen menm, mwen m gentan retire kò m. Pase m konnen depi vapè a pran m m ap mouri. M di lè yo fin tonbe m a vin bouche boutèy la m a leve yo. Lè nou debouche boutèy la, vapè ap sòti. Lè nou atann vyann yo pral tonbe. Lè vapè a fin pase, Nou wè chalè boutèy la fè moun yo briye pi rèd atò. Shella di m konsa. Shella di, Raz mwen jwe avè w. Shella di m se jwenn yo pa jwenn ni byen kraze pou m kraze boutèy la nan mitan yo pito. M ale m leve boutèy la m frape y s on wòch pou y ka pou yo ka pran pi byen. Kwak m kraze boutèy la sou wòch la, se lè sa moun yo ranpli di Sentespri moun yo pa lan lang nan lakou a. Kounya m ap way fè kou kouto a kounya. Pandan je yo fèmen m di Shella pran devan Shella di non w mèt pran devan pito. Kounya m ale m ap swiv yo m wè yo bay do m wè je yo fèmen m konnen yo pap wè mwen. E poutan, je yo fèmen, y ap priye, men je Lesentespri de Dye pa fèmen. Bale distans pou mwen rive sou yo a tou dwat. Shella gentan di m konsa, Se sa k gra pou m chwazi, pa chwazi sa k mèg pou m pike paske w konn se kou kouto, se sa k gra pou m chwazi. Mwen, m ap chèche sa ki gra vre pou m ka pran. Epi vire yo vire, m santi sa k pran m nan tèt, sa k pran m nan ponyèt, sa k pran m nan lestomak mwen. Kounyea lè yo pranm yo kòmanse priye yo di Marie Michelle o non de Jezi sòw bezwen fè ou pap fè sèlman nou konnen Bondye gen pou met tout bagay deyò pou Bondye sove lavi w lè yo pranm tout kòmanse met men sou mwen yo priye priye yo priye yo priye yo priye kounyea lage yo lagem kounyea m vin santim lejè m tankou son moun ki te gon sak sèl sou tèt mwen epi k mete sak sèl la atè kounyea lè yo fin lagem m souf m chita. Yo dim eske w pap aksepte Jezi m di non m pap konvèti Mesi tèlman m fache poutèt sak pase yo lè fini yo fèm pran wont devan pitit mwen yo yo fèm pran wont devan vwazinay vwazinay sa yo jan nou konn pa kite vwazinay sa yo dòmi gen nan yo kap di jeny towo i resi jwenn a bouchony jodia gad je yo kounya m santi m vin wont kounya chita m chita m chita tèt atè. Kounya vwazinay ki gen kay tòl yo menm bò lakay la m pa bezwen di w kounya y ale ale y ale kounya Shella di mari Michel nou pran bèl desepsyon la wi kisa n ap fè m di bon m di m ap way rele w le ou m nan jijman m ap way rele ti bichèt m ap rele ti pis m ap rele tout 33 nèt nan jijman pou m mande yo kòman m fè nan gwo konba konsa Yonn nan yo pa parèt vin leve figi m, yonn nan yo pa parèt vin leve wont nan pou mwen se desepsyon m pran. Shella di vrèman se sa pou nou fè, nou rele Jonese nou di Jonese al achte kleren a balèn pou nou. Kounye a nou vini, nou monte sou seremoni nou gwo midi a. Lè nou monte sou seremoni nou, kounye a sa k pase, lè nou rele djab, nou rele premye a li pa parèt. Olorum nan li se li m te pi bezwen pase e li menm ki fèm premye desepsyon i pa parèt lè nou rele tout sa pou nou rele nèt ti bichèt ki machan anvan lè nou pran la e nou trase seremoni ti bichèt yonn nan yo pa monte chela di mari michèl pinga nou ta pran nan kou a vre nou pitit mwen yo ki te etènye a di a si m wè bagay sa pase konsa jodi a map tway konvèti Lèm tande pitit mwen yo disa m santim pran lòt kout kouto ankò kounya nou pati nan ka lòt bòkò kounya lè nou rive ka bòkò bòkò ale li pase leson pou nou li dim an bon m pa nan pil pale avèw m wèw vin la pou lakou w la m di wi e pou lakou a menm vini kisa w k pase li dim a lakou sa son lakou k deja kraze m di kisa k koz lakou a kraze li dim se bann levanjil yo m sot kite antre nan lakou a se yo k kraze lakou a Moun sa yo menm bon jon m pat dwe di ak yo nan lari, ale wè pou yo arive lakay mwen pou yo mete tout djab mwen deyò nan yon kondisyon konsa. M di Shella manti, m di ann al yon lòt kote. Lè nou rive lòt kote a, lòt kote a di nou menm bagay la. N al yon twazyèm kote. Twazyèm kote a, lè y fin ban nou nouvèl la, kounye a m sitèlman sezi m kòmanse kriye. Li di m'en bo pou mwen ou pa menm bezwen kriye menm li di lè on moun mouri fè ti kriye yo kriye pou li ou janm wèl leve li di enben menm jan a lakou w la wi li di ou te mèt te kriye lakou sa lakou a son lakou k fini li ye lè m rive m si tèlman atriste menm sandal ki te nan pye m tou kite sandal la lakay w ankò a si tèlman m sezi m pran on nat m kouche pitit mwen yo parèt manman sa w jwenn manman sa w genyen m di pitit mwen yo m pa gen anyen non. Lè kòmans ap fè lòt sib, yo gentan sòti yay mande kot misyonè yo desann, y ale yay fè misyonè yo priye pou yo pou yo konvèti. Kounya nan aswè, n ale nou pran boutèy la, boutèy la m te rale m diw ki gen 3 dlo m t ap fè yo wè pwisans mwen, nan aswè n pran boutèy la n ale nou rale kò nou a boutèy la, Po pa monte po pa desann. Lè n rale dezyèm nan pou n ka dedouble, anyen pa pati. Shela di aa Marie Michelle nou pran move kou Marie Michelle. Lè vwazinay yo wè tout semèn nan misyonè yo sot lakay la yo dòmi, vwazinay yo kòmanc ay konvèti. Yo di se sèl misyonè yo k ta pou ba yo lapè nan zòn nan ak nou ki ta pou kite yo dòmi lannwit. Kounya. Lajan nou te gen lakay la, Shella di bon menm si dyab yo a de zafè epa nou gen tout lajan nou gen tout afè nou bon nou viv oh oh aprè de twa jou nou pa wè si lajan monte si lajan desann lajan moun konn vin pran pou angajman lòt lajan nou te gen nan boutèy lòt lajan nou te gen nan kivèt chak kòb yo te gen kondisyon yo nou pa jwenn seng kòb kounya nou grangou se nou k te konn ba tèt nou nou pat konn ay nan manje ka paran kounya. Kounya n vin gen pwoblèm. Kounya sa m oblije ap fè kounya, m ap al mande zanmi m ki konn ban m kòb a 2. Gen nan yo lè m mande yo, yo pa menm ban mwen menm. Genyen kounya si m wè manje ap kwit kay moun sa, m al chita kay moun nan pou jiskaske manje a kwit lè yo met manje atè pou m wè si y a ban m ti kal nan manje a. Kounya e gen yonn nan yo k fè m yon mechanste paske y pa konnen. Lè m rive lakay li. M jwenn yap kwit an mayi moun la gonbo pandan yap kwit mayi moun la gonbo a kounya m chita map bay blag an atandan pou manje a ka kwit pou yo ka banm ti ka kounya manje a kwit yo leve chodyè a yo antre andan avèk chodyè a yo separe manje a yo fin manje aprè yo vin jwenn mwen mwen konn poukisa yo pa ban mwen paske yo konnen mayi moun la gonbo a pap enteresem. Men kòmsi se pa ban mwen yo pa ban mwen kòmsi pa mechanste nou konnen yo konnen m pa bezwen manje a kounye a lè m chita m tande yo grate chodyè an andan m gen espwa menm ti kal graten y ap pote ban mwen yo pa pot ban mwen kounye a ou konnen lè moun yo parèt sou mwen kounye a e dlo k ap sot nan je m lè yo di sa w gen m di e pou manje a m te chita la gade men nou separe manje a nou pa ban mwen se lè yo wè dlo sot nan je m yo wè m te bezwen manje a vre. Yo di w konn may moulen pa konn sere, nou pa gen lòt manje nan ankò. Kounye a lè may di Shella sa, Shella di yo pou te touye yo pou manje a. E se pa fòt yo, paske yo konnen nou pa bezwen l. Kounye a nou vin nan grangou, nou vin nan pwoblèm. Shella te konn byen vire, fò e pantalon pou y mete, fò y gen kòb, paske fò y gen kòb pou l al koze a jèn gason yo pou y ka manje yo. Pa gen lajan ankò kounye a. Kounye a, Shella rele m, li di m, Marie-Michelle, m pap ka pran soufrans sa a. E se la Shella wè y pèdi lavi l. M di, Kisa k pase? Li di, M pap kapab non. Li di, Gen lè m apwale nan yon vouk kote nou te konn ay nan twou dyab anba atè pou mache pou ale. Li di, Y prale la pou y fè dyab yo rele lòt dyab nou t ap sèvi yo pou li, pou y di dyab la, si y pa tounen vin lakay la ankò y apway konvèti. Y panse sila y di dyab la l apway konvèti, dyab la pap kite l al konvèti, dyab yo ap kouri vin jwenn nou ankò. M di, Chela, 1 bon, mèt ale, lè w vini w a ban m rezilta. Gwoup lougawou nou te konn sòti ladan yo gwoup chanpwèt lè yo pase yo rele nou men nou menm nou pa ka dedouble ankò kounya pou n al vole lè yo rele nou nan reyinyon pou n peye jou nou pa sòti yo lè m esplike yo pwoblèm mwen y al vole yo di sa yo jwenn y a pote pou mwen kounya gen youn nan yo k vini y pot on tèt pou nou men nou pa gen lajan menm pou n achte chabon menm pou n achte anyen pou nou kout m kite l la. Shella menm menm menm al nan tou dyab la vre lè y rive yo rele dyab la pou li y di dyab la konsa si y pa tounen vin pote kòb vin fè menm tranzaksyon yo l ap y konvèti y di m se yo wi dyab la ri ba li dyab la di y mèt y konvèti y pa gen pwoblèm avèk sa kounya mwen menm mwen m konn nou bon kounya m gon zanmi m ki te fè m kado 10 dola m pwan y m ba Shella la y nan mache l achte bannann pase nou nan grangou kounya pou y kwit manje pou nou manje. Pandan Shena fin kwit manje a, li pran veso, li mete pa, li mete pa Jonis, epi kounye a, lay met andan pou nou. Pandan lay met manje andan pou nou, kounye a mwen menm menm menm m'ap sòti pou m vin pale ansanm avè li pase ou konn se nou twa zanmi danfans ki grandi ansanm e nou fè uit an karyè ansanm. Kounye a m'ap vin chita pou m pale avè li, lè m parèt, m jwenn ti bòl la k gen manje pa l la. sou janm li epi i gon ti bannann a yon ti vyann nan bouch li i gon ti rès nan menn i pway met nan bouch li i pa gentan mete nan bouch li men premyèman se yon chen pandan lay met manje an nan i jwenn chen an nan chodyè i te gon ti chèz bò dife a i di mesye jan i grangou pou chen vin foure bouch nan manje a i bat chen an kounya e lè i fin bat chen an lale i chita ti manje yo i tap met nan bouch li a. Sak nan bouch li a tou nan bouch li sa li pwal mete li pa gentan mete epim wè kou li kase menm panse se jwe lap jwe mpa panse e mouri l mouri lèm parèt male m souke li kounya lèm souke li m wè li pa souke kò li menm e janm konn Shella son moun ki vivan kounya mal rele Joniz m di Joniz vin gade pou wè kisa Shella gen lè li vini souke Shella Shella rèd de je lap kale gade nou konsa epi li tou kou li tou kase nan manje a. M di Jonis, kisa nou pway fè pase kounya nou pa gen kòb pou nou fè antèman Chela e ni nou pa kay rele paran y vin leve kò a. Mezanmi, kounya may jwenn papa m, may di papa m sa, papa m pat byen avè m, temway sa yo n pa gen tan rive nan yo pase mwen avè yonn te konn ap sonde lòt, pase lè m wè dyab konn ap fè m pase mizè m di si y pa kay vann mwen kay dyab, dyab pa tap janm pran m pou fè m manbo pou m pase mizè sa yo, m te toujou ap fè tantativ pou nou yonn tiye lòt. Li di epa sèl Shella ki gen pou mouri gen moun ki pou mouri toujou sa vle di mwen menm kap ray mouri a m pa okipe y pase m gen pwoblèm kounya on mò lonje lakay nou nou pa gen senkob e fò mò a te wè m pa bezwen di w pwoblèm nou kounya gon mesye nou mi avè y ki konn fè sèkèy kounya lè may kot mesye a m di mesye a konsa men ki pwoblèm m gen li di Marie Michelle m pap ka fè anyen pou ou non e sak pi rèd la nou gen lanmò nou pa ka kriye. Menm si nou kriye nou pap jwenn yon vwazinay ede nou, nou pap jwenn vwazinay vin wè nou paske nou konn fè vwazinay yo soufri twòp. Kounya Mrajoniz se nou vant mare. I di son sèl vye bwat sèkèy lap ka fè pou nou, i pap ka fon anyen pou nou ankò. Joni di men ben chèche 4 moun na peye ou kwè antèman ou pa konn fèt nan nwit. Nou oblije fè yay tere Shela nan nwit pou nou. Kounya yon nay fouyon tou pou nou nan simetyè a. Nan aswè yo 4 vini yo leve Shela. San benyen, ak tout rad li te fin kout manje a, li al klere Shela nan simetyè. Kounye a nou menm menm menm, ou konnen se nou twa nou pa konn abitye nou de. Lè y al klere Shela nou vin gen pwoblèm manje a nou pa ka manje ankò pase kè nou bouche. Nou gen lanmò n ap kriye, nou pa gen yon moun ki ka lonje kou vin mande nou kòman nou ye. M pa bezwen di w nan ki doulè nou ye. Jonis di Mari Michèl, e konsa doulè a va, doulè nou konn ap fè yon moun soufri. Gad jan doulè Shela fè nou mal. Lè nap antre andan pou nap gade rad li li te konn mete. Chanm nan kounya nou pa antre ladan menm nou fè nwit nan nap pwonmennen nan kay la Jonise menm e sèl Shella lap rele pou li panse Shella ap toujou vini vin jwenn nou nan kay la kounya nap kriye nou atriste kounya nou nan lapèn kounya nan demen si Dye ve m di Jonise kisa nap fè sou wè Shella ka mouri nan kondisyon sa. Mwen menm m pa deside rete non Li di Marie Michel si ou k manman bagay la ou pa deside rete e pa mwen menm Kounye a m di sa map fè map sanble tout rad li tout sa y genyen y te konn mete map pote yo ba granmoun li pase y te pi gran ke nou lè fini son moun woy te rad li pap bon pou nou Lè fini tou mwen menm non plis m pat konn mete rad twal se rad sak m te konn mete sou mwen pase m te toujou ap pran ve sa fè e plis rad sak m te genyen Jonis di men men pa gen pwoblèm. Kounya pandan n fin sanble rad yo n ap sanble tenis sandal soulye y te gen Kounya lè m leve pren mur a Kounya pou m rale soulye y anba kabann nan Lè m gade m won bout tèt ap gade y anba kabann nan konsa Kounya mwen menm m oblije m foure zye m pi fon pou m wè ki tèt li ye Lè m gade m wè e tèt li Zo l anba trip li anba M si tèlman m sezi may rele Joniz m di Joniz Al anba kabann nan wa dim kisa w anba kabann nan lè lale i gade i di Marie Michelle m wè tèt Shella avèk zo avèk trip li m di an m di e konsa Shella mouri sa di dyab la fin tiye y nan y tere y nan simetyè la y pran y manje y y vin met rès la la pou nou pou y ka fè nou wè jan y manje Shella konsa la pran y manje nou tou m di Jonise bon kounya m pa gen mwayen pou m ede w ankò m di w ap oblije al jwenn manman w li di m prale Marie Michelle. Kounya mwen menm Micah manman pam lè Micah y manman m di manman m m vin jwenn li lè manman m gade y di m vin jwenn li y sitèlman y pè m y konn kiyès m ye y di Marie Michelle wè se mwen k manman w e mwen k te fè w y di kounya se pa mwen k manman w ankò non e pa mwen k te fè w kounya se ou k manman m kounya se ou k te fè m y di tanpri souple manman di m konbyen kòb pou m ba w pou w pa ret nan kay la pou w ale. Ala wè manman w lapè Bondye avè w manman w dyab oblije fè manman w pè w l oblije lap peye w pou w pa ka dòmi nan kay ansanm avè m di manman m konsa ou pa bezwen pè m non m di m pa vin la pou m fè w anyen k mal m di w konnen m pa gen rad m vin kote w pou w ban m yon rad pou m mete li di rad pa m Marie Michelle pou m pran pou m ba w li di m pa gen pwoblèm non pou m ba w rad la m pral achte yon rad nèf map ba ou. Li di men rad ki gen swè kòm ladann m pap ba ou. Kounya m vin santi sa fè m mal plis atò kounya manman m gen rad, s on rad manman m pral achte ban mwen pou m met sou mwen. Kounya m vin atriste m ap kriye. Lè y mande m kisa m gen, kounya m met manman m chita m rakonte. Lè m rakonte y di ou konn papa w pa mele avèk afè levanjil, mwen menm non plis m pa demele ak afè levanjil. Y di pou eta w t ap viv la, si kounye w mande konvèsyon, m pap ka kenbe w lakay mwen, w mèt konvèti w wè jwenn papa w. Lè papa m tande sa, li di, O, ou vin gate ras mwen. Li di, Ki moun ou jwenn ki levanjil nan ras mwen? Li di, Enben, depi se afè levanjil ou pran, li di, levanjil ou yo, y a ba w manje, y a ba w bwè, y a mete w lekòl, y a fè tout bagay pou w, mwen menm, mwen m pa konnen w nan fanmi m ankò. Manman m pran m, manman m voye m jwenn yon zanmi l. Sa apre m di w li voye rele manman m, li mande manman m kote l. Manman m esplike. Li di e manmanm ki fèm konvèti manmanm di bon mwen mpa konvèti poum fèy konvèti lale i souke yon mouchwa sou manmanm i tiye manmanm lèm gen 1 an konvèti i tiye manmanm manmanm mouri a 36 ans i tiyem i fin tiye m tire mouchwa sou li manmanm tonbe i rann sanm diw menm mòg paka kenbe kounya e kounya mpral konn sak rele mizè kounya kote i te voyem nan lèm rive ka moun nan Lè sa manman m potko mouri y rele moun nan y di moun nan sa s on dam ki ret nan kep etant okap ki rele mis jane lè m rive m esplike dam nan m di wè ou re kenbe m lakay ou se vre m di eske manman m te di w kijan de moun m ye manman m te di y men l ap kite m pou y wè eske m pa pale kounye a lè m ale m mete l atè m chita m esplike y di enben mari michel pa gen pwoblèm dam nan s on moun ki konvèti. I metem domi nan mitan tout pitit li depi menm jou swa I gadem I di sak ti pitit mwen mò sanble mari Michel kounya aprè I pranm se li kap mennenm legliz se li menm kap pranm menm mari a pat konvèti se koz mwen ki fè mari a vin konvèti Saw tande a dyab kòmanse pèsekitem tou kounya legliz ki te priye pou mwen an sim vin legliz la sim chita nan ban sa Saw moun wèm chita nan ban moun nan pwa. Moun nan retire kòy poukisa ypè sa vle di map fè lon bagay ki mal tout sa se satan wi kap fè moun nan fè sa mwen menm poum santim imilye poum santim pa byen nan levanjil wi ka manje m kòmanse pase mizè se lè sa m di w map konn sak rele grangou map konn sak rele touni map konn sak rele pye atè ki moun ki pou banm rad kounya m ret la m ret la m ret la men Bondye toujou pale avèm. Apre, sa k te vin pi bèl pou mwen se lè m tande Joniz konvèti tou, Joniz pa ret deyò a. M kontan, m di Bondye mèsi, nanm Joniz pa pèdi menm jan avèk nanm pa avèk nanm pa Chela sou kont mwen. Kounye a m la, m toujou ap temwaye men, Satan le dyab toujou ap maltrete m. Yo mennen nou nan sanntè de priyè lè m rive m te jwenn lòt pou Gaou k konvèti, m te jwenn Majorie, M te jwenn Milan, m te jwenn Magi, m te jwenn plizyè lòt moun ki te lougawou k te bòkò ki arive konvèti tou. Kounye a moun sa yo kounye a, dam misyonè sa kote nou ye a, yo pa ka dòmi ni nan nwit, ni lajounen. Kounye a w konnen lè sa n vin konvèti, Satan wè nou kite vre, Satan kòmanse fè nou pase mizè. Satan fè nou pase mizè, nou pase mizè, nou pase mizè. Men. Gon lè lèm rive m wè satan le diab sèlman fèm pase mizè m gen dwa ap dòmi lan sa se moun yo nan sanktyè a kap dim sa m ranje kabann mwen m kouche m dòmi epi yo gen dwa reveye nan nwit lan yo jwenn m pete pòt map sòti lan nwit nan plen men nu epoutan mwen menm mwen m konnen m kouche map dòmi kounya se moun yo kap pranm kap priye pou mwen gon dènye konba lè moun yo pway mennen nan lakou a on jou m nèke leve konsa nan lakou a m santim pa byen m santim pa alèz Epi m chita. Pandan m chita, jou a, moun yo te gon priyè yo pway fè, yo di m Marie Michelle, yap sòti, yo pway fè priyè, eske map ret lakay la pou kont mwen, m di wi map rete pou m kouche paske m santi kò m pa bon. Kounye a pandan m kouche, yo kite 2 moun avè m lakay la, moun yo chita devan. Kounye a m ret konsa, m vin gen pipi, m bezwen sòti pou m al nan twalèt la pou m al pipi, lè m sòti, lakou a pa gen limyè ladan l, lè m gade m wè lakou a klere kon. Lè m wè lankou a klere, m di a m pap gen anyen m ale m sòti. Lè m santi m fin pipi, lè m gade m wè s on gwo bèt ki tankou on kodenn epi se kò y ki limyè k klere tout lakou a. Kounye a chak fwa m ale pou m sòti m wè e sou mwen l ap avanse. Chak fwa m ale pou m sòti m wè e sou mwen bèt la ap avanse. On sèl kout anmwe m bay sèlman. Lè m bay kout anmwe a lè m gen konesans m jwenn nan men moun yo, se aprè moun yo ap di m kisa k pase. M gen dwa e legliz konsa wè e kounya Bondye fèm gras Bondye fèm temwaye m gen dwa e legliz konsa m ale m pran mikro map temwaye konsa lè w gade w wè m bèbè ladan pou vri ke lè sa m pat konn priye m fèk konvèti m pat ka reklame dwa m nan men Bondye lè m wè m nan yon asanble m wè yon movè zespri monte yon lòt moun mwen menm pri pa vin sou mwen tou m gentan met jenou m atè si wap priye la m met ajnou bò kote w pase lè sa m pa konn priye. Pou m ka tande sa wap di mwen menm pou m ka tande lè map priye pou m ka di tout paske m te vle pou Bondye sove nanm mwen pou Bondye sove lavi m Bondye fè m ret la m lite m lite aprè tout mizè m pase yo Bondye fè m reyisi nanm mwen nan levanjil e m mande legliz se pou legliz ede m priye paske satan ledyab pa renmen sa w wè map fè a si satan ledyab te ka manje m pa tap la ankò ane sa fè m 11 an depi m konvèti men se 11 an konba 11 an lit. Edem priye pou marim. Pase lèm te konvèti lèm tap pase mizè dòmi ka moun sonjem diw mtap kite w ton kote moun nan konn fè espre pa lik ta vle fèy non men satan le dyab antre nan moun nan pou moun nan fèmne poum ka wè m bay byen pri ka manjem moun nan konn leve avans pipi i konn pran pipi a i vide pipi a sou mwen kotem kouche a mpa di anyen i konn leve i kwit manje i ba pitit li manje i ba tout fanmiy manje mwen menm menjem menje. M mèt te grangou m pa kay di moun m grangou lè map priye map priye Bondye te vin ouvri yon pòt pou mwen m jwenn yon moun ki t ap ede m moun nan te vin mouri lè moun nan vin mouri m wè m pral tounen nan menm kay sa a ankò lè m wè m pral tounen nan menm kay la epi m atriste map kriye paske m konnen mizè m pase e mizè m ap pral tounen pase ankò e m pa gen kòb m pa gen anyen epi nan aswè lè m dòmi epi Bondye di m konsa ou pa bezwen atriste pou afè bagay mizè w pral pase. I di m si telman m bray beny w I di map beny w da fè rad soulye bagay tout sa yo se degi yo bway ye pou w e m pwal marye w lè Bondye di m sa m toujou rete nan lapriyè Bondye fè m on pakèt pwomès m vini nan kay la a kè kontan lè m vini nan kay la Bondye vin voye mennaj mwen an mari m ban mwen lè sa n te renmen lè pou nou renmen m ou konnen lè sa e pa mwen k dirije tèt mwen e m konnen satan le dyab ka mete pyèj nan jan de bagay sa yo. Kounya may chita avèk lidè yo e m pat vle tande afè koze renmen an lidè yo pat vle tande sa nonplis. Lè m ale m di si sa nan plan Bondye, se Bondye k pway pale avè yo yo menm yo pwale nan lapriyè selon sa Bondye di yo, vrèman vre lè ale nan lapriyè se yo k reponn Fenel, yo di Fenel wap renmen avèk Marie Michelle yo di m on sèl bagay men kondisyon yo. Men ki jan de moun li ye, men ki jan de travay l ap fè pou Bondye. Si w konnen w pral bay pwoblèm nan travay Bondye, w ap gen pwoblèm ansanm avèk Bondye. Li di li pa gen pwoblèm avèk sa. Li menm lè l vin lakay la, li wè kòman m ap pase mizè, sa fè l mal. Sa fè li mande m maryaj. Pi vit li di, nan mizè sa w ye la Mari Michèl, m pa renmen jan w ap viv la. Lè dam nan sitèlman sa tande dyab pran kè l. Lè l wè m ap pral marye, paske se li m vin pran kòm manman m. Se li m konnen k pral kanpe pou fè tout bagay pou mwen. I rele Fenèl, li di Fenèl konsa, O mwen menm, mwen m pap ka pote chay sa a fè fè bagay maryaj ou avèk Mari Michèl. Mari Michèl se moun ki t ap sèvi dyab li ye. Lè w gen yon pwoblèm, pou moun pa di o se mwen ki te fè maryaj. Kounye a e lè sa a i mete m deyò atò. Kounye a lè i mete m deyò, se li m te konnen, m pa gen kote pou m ale. Kounye a m vin atriste epi m al atò. M santi m vin gen pwoblèm. Pase m fè yon pakèt tan avè l. Menm si l ap fè m pase mizè paske m abitye avè l, m gen tan atache avè l, m t aksepte rete bò kote. Kounye a, Fenel menm menm menm ki vin dòmi l ale y fè yon rèv, y wè se pandan y fin marye avè m l apral jwenn mwen, y wè s on bann koulèv ki bare y, sa w konn se koulèv m te mare avè l yo. Y vini y di m, Marie-Michelle men ki rèv m fè? M di, Kisa w wè w fè? I dim konsa e wè i gon manchèt nan men i rache koulèv i rache koulèv men gon koulèv i pa gentan rache koulèv la je i klè nan dòmi an menm mwen menm lè Pènèl dim rèv la kèm sote paskem konnen m te marye avèk djab koulèv la vre m dim pa ta vle pou koulèv la vin tiye Pènèl m di Pènèl renmen w konn kisa nap fè m di an nou kraze renmen an i di non o non de Jezi m pap kraze renmen an i di Bondye kreye w son moun ou ye Bondye pat kreye w pou te viv a djab. Bondye te kreye w pou viv a moun sa moun pou viv i di dyab paka fè mou anyen nap marye lè na rive pou n marye se tout fanmiy ki met tèt ansanm ki marye n lè n fin marye kounya fenèl paka kouche devan kabann nan chak swa fenèl dòmi i won moun vin rale pye i met atè i di fenèl devan kabann nan i pa gen dwa ladan devan kabann nan se pou li ye kounya fenèl vin gen pwoblèm chak swa chak minwi fenèl oblije sou jenou Fenel pa ka domi, lè m di Fenel sa w genyen? Li di men Beba chak fwa m kouche la se pye m yo rale met atè m pa ka domi. Kounye a pou tande Fenel k ap priye li di Fenel, li di Bondye se ou k ban m madanm mwen m marye avè y ou pat kreye y pou bèt, si w ban mwen y fò m ka domi avè y, fò m ka domi sou kabann nan. Epi Fenel vin domi, Fenel wè se dènye gwo koulèv la, y pat gentan touye a, epi y wè s on moun ki di m on manchèt m ba w ankò. Li di y vini y wè y pran y rache y. Lè y fin ranche, y mete gaz, y met dife sou li, y boule, epi Leseyè di, Tout bagay fini kounye a, viv a madanm ou, rete nan lapriyè. M mande w ede m priye. Paske, lè w tande yon moun sot jan de kote sa a, sa ta vle di ap sèlman pa vle wè nou, y tann tout kalite pyèj. Men, chak kote m pase, m toujou mande rekèt lapriyè, e se lapriyè yo kenbe nou, k fè nou ret nan levanjil jan w wè nou an. Ede nou priye, yon lòt jou ankò. Ou menm m ankouraje w rete fèm nan pye Bondye e ou menm ki deyò ak pa gen Jezi pwofite pran Jezi ke Bondye beniw.